Gen de bagay e ki enterese m jodi an. E mwen santi fòk mwen pale de yo. De bagay sa yo, se detònman epi transpozisyon. Detone e transpoze. De bagay sa yo vrèman enpòtan pou m pale de yo jodi a. Donk, ki sa yo ye? Nou pale de detone, se dèske yon moun ap chante, epi pandan l ap chante, li kite otè mizik li t ap jwe a, epi li vin tonbe yon lòt kote. Donk se sa ki rele detoune. Ebyen, pafwa sa konn bay mizisyen anpil pwoblèm an dedan legliz. Ki pwoblèm li konn bay? Pa ezanp si map jwe travay ke mwen deside fè jodi a, mwen deside fè l nan Mi majè pa egzanp. Pandan m ap jwe nan mi majè, epi gen yon detònman ki fèt, kòm mwen gentan di l deja, detònman se dèske moun nan pèdi otè li t ap chante a. sa vle di li pa respekte otè mizik li tap li tap chante sou li a, ebyen eh se sa ki rele detone. Ebyen eh tou, sa konn bay mizisyen anpil, anpil, anpil, anpil pwoblèm. Ok? Ebyen lè sa a, chantè yo pafwa konn menm bay mizisyen yo tò di se mizisyen yo ki pa konn jwe. Koz vwa a pati nan men yo dèske wotè, otè, otè mizik yo t ap chante a pati nan men yo, pa egzanp yo t ap jwe nan mi majè, ebyen sa ke mwen ta renmen nou konprann, tout mizisyen p ap janm kapab jwenn otè mizik la nan menm moman. E depi yo pa jwenn otè kote ou ale a nan menm moman, pa egzanp si ou t ap chante nan Mi, yo pap janm arive konprann, tout pap arive konnen ke yo detone menm lè. Dèske tout pa arive konnen ke ou gen yon detònman ki fèt nan menm lè, alòske koulye a, pral vin gen sa ki rele kakofoni. Se konsa bagay la ye. Ebyen, dèske pandan moun ap chante, li detone, e konsèy ke nou kapab pote a mizisyen yo, depi moun nan detone, pa ezanp si l tap jwe nan mi, se soti nan mi byen rapid, kouri al chèche l nan fa. Ok, sa vle di ou ogmante demi ton. Dèske ou ogmante demi ton, e mwen espere li pwobab wap jwenn ni la. E pandan l ap jwe nan la, ou di mwens pandan l ap jwe nan fa, li detone ankò, kouri soti nan fa a, ale nan fa dyèz. Ou ogmante ankò demiton. Ebyen, se konsa ke ou kapab arive jwenn otè ke moun nan ap chante a. Donk nou konnen se yon bagay ki kale anpil mizisyen zafè detonman sa. Men tou, pafwa konn se pa detone ke moun yo konn detone, men pafwa konn se transpozisyon ki konn fèt. Men avan ke nou ba ou yon ti eksplikasyon de transpozisyon,

li kouri kite otè ke l t ap jwe a, kòm si w di l, li ale yon lòt kote, se yon bagay envolontèman, alòske nou rele sa detònman. Men pafwa tou, jan ke nou sot di w la, pafwa moun lan konn pa detone. Pwoblèm ke mizisyen yo konn genyen pafwa, yo konn pa kapab fè diferans antre akò majè e minè. Pafwa, adoratè yo konn ap chante, pandan yo ap chante epi yo tou chante koulye a yon chante minè, yon chante ki gen akò minè, dèske yo vin chante yon chante ki gen akò minè, pafwa mizisyen yo konn rete nan menm akò yo ye a, ebyen eh lè sa a, e, yo konn vin arive gen pwoblèm. Ebyen, kisa ke w ap bezwen fè? Si tout fwa, pandan wap chante, pandan moun ap chante, nou ap toujou pran egzanp lan toujou nan mi majè, si pandan moun lan ap chante, epi ou ta chèche akò a, pa egzanp li te nan mi majè, ou vini nan, ou vini nan fa, ou pa jwenn li, ebyen eh pafwa ou kapab retounen menm kote ke ou te ye a, ou kapab al pase akò minè ou. Alò, koulye a, ki sa ke ou bezwen konnen de minè? Ki nòt ki reprezante minè pou mi majè? Alò, nòt ki reprezante minè pou mi majè la, se relatif la l ap ye. Alò, si m genyen mi majè, nòt k ap reprezante minè pou mwen se e do dyèz minè. Ok? Pa egzanp, m t ap jwe nan mi majè. Mwen chèche l nan fa dyèz. Mwen pa jwenn li. Mwen chèche l nan e. mwen chèche l nan fa mwen pa jwenn li, mwen chèche l nan fazèz mwen pa jwenn li, ebyen koulye a ki sa m ap fè, m ap eseye tcheke do dyèz minè pou mwen wè eske sa p ap mache. Donk, se tout eksplikasyon sa yo ke nou te genyen pou nou bay de detonman epi chanjman ki kapab fèt san se pa detone ke l detone, san se pa transpozisyon. Donk, mwen fini avèk pati sa a. Koulye a, mwen pral bay eksplikasyon de transpozisyon, kòman yon moun kapab transpoze. Nou pale de transpozisyon, se dèske mizisyen yo ap soti nan yon akò pou ale nan yon lòt akò, ou di mwen si y ap fè chanjman de tonalite. ok se deske yo ap fè chanjman de tonalite men yo te gen kondisyon men tèl lè ke yo pral chanje pa egzanp m ap toujou pran egzanp nan mi majè pandan se tan ke yo ap jwe nan mi majè yo gen pou yo soti nan mi majè epi yo pral jwe nan e nan fa dyèz majè koulya sa vle di yo pral koulya Se te mi majè ki te tonalite, donk yo pral kite mi majè sa a, ebyen koulye a nòt ki pral reprezante tonalite a se fa dyèz, ebyen e dèske yo fè l avèk yon kondisyon e yo tout konnen ke travay sa pral fèt epi yo fè l menm lè Se sa ki rele transpozisyon. Fòk mwen di nou, e, sa ki rele, fòk mwen di nou sa ki rele, e, detònman an, tout mizisyen yo p ap fè l ansanm paske yo p ap konnen pou tout al tonbe menm moman. Transpozisyon an, yo genyen pou yo deplase menm lè, epi yo pral fè menm travay. Tou depan, pafwa konn se. E guitarist la ki kapab fè yon travay pou fè konnen ke li rive moman ke yo pral deplase, kapab se batè a, kapab se pianist lan ki fè konnen ke yo rive moman pou deplase, kapab basist la, kapab nenpòt nan mizisyen yo ki kapab fè konnen ke yo pral deplase e pou ale nan yon lòt akò oubyen kapab se chantè a tou.

Koulya, se te mi majè ki te reprezante tonalite, mwen kite mi majè, koulya mwen vini nan fa dyèz minè. Se fa dyèz minè alò ki vini reprezante tonalite. Ebyen, se kondisyon an ki fè konnen yo prale. Byen ke nou pa pa arive konprann sa paske se mwen menm sèl ki fè travay la. Men, se konsa bagay yo ye mezanmi, jan ke nou wè la, pa genyen lòt bagay ke sa. E. Mwen ta swete ke ou arive konprann travay ki te fèt la, se te nan mi majè ke mwen te travay, mwen tap pale de detònman, epi mwen tap pale osi de transpozisyon, mwen te ajoute ladan l sa ki rele nòt majè, pafwa konn se pa ni detònman an, ni transpozisyon ki fèt, men pafwa konn se mizik majè kap jwe, epi Yo chanje, yo ale nan minè. Sonje mwen te di nou a chak fwa ke gen sa ki rele detònman, nou te di detònman se yon bagay ki fèt envolontè, si moun lan detone ou tap jwe nan mi majè, kouri ale nan fa majè. Si pa vini nan fa majè, kouri ale nan fa dyèz majè. Paske se yon bagay envolontè li ye, wap gen chans pou jwenn li kote sa yo. Ebyen, tou si se pa detone moun nan detone se yon nòt majè li t ap jwe epi li chanje li pran yon chante ki gen akò minè, si ou t ap jwe nan mi majè, vini nan relatif la ki se e do dyèz minè. Donk, bagay ke mwen di la yo, yo pa sèlman pou akò. Mwen yo pa sèlman pou mi, men yo pou nenpòt akò majè k ap jwe depi se chan depi e moun nan detone pandan ke yo t ap chante se ale nan e demi ton pa ezanp si mizik la tou se te yon mizik minè li te ye pa ezanp si m t ap jwe nan do ou di mwen si m t ap jwe nan re minè si moun nan detone m ap vini nan re dyèz minè donk mwen tap eksplike nou tout bagay sa yo mwen eksplike mwen kwè deja nou konprann e nou kapab al travay pou nou kapab wè sa ke m di yo eske gen yon reyalite e ou kapab kite yon kòmantè e si sa enpòtan ou kapab pataje l e jis pou zanmi ou kapab jwenn ni pou pa arive genyen twòp pwoblèm sa yo ki reprezante ankò deja mwen swete si sa enterese ou ou kapab kite yon kòmantè ban mwen yon pous Ankouraje m fason ke mwen menm m ap ankouraje ban nou sèvis mwen toutan gen tan. Donk se frè w zanmi w ki toujou la pou sèvi w sou chanèl Music en cours. Merci, à la prochaine!